Hello guys, koman nou ye? So, se toujou yon plezi m pote pou de videyo k ap itil ou e ki vreman enteresan pou ou. Jodi yo te dwa moutre ou se ki se ki jan w ka fè bèl efè sa avèk non w. Deja si w renmen ide a, mwen egzije bay videyo an like, abone ak chènèl la si w pa t ko fè sa, aktive ti klòch lan. N ap pran yon ti poz kòm dabitid, n ap tounen talè. Ok guys, nou e tou nan prepoze nan. San pedi tan, nou pral fè sa kounya la. Nou pral li nan kont tisin plus lan. Sa nan pran, fè pa nan tout nan ki se 16 nevyèm nan, se menm ke nan pran. Ok, nou pran. Bal voye nou andan aplikasyon. Aplikasyon sa vreman itil me zanmi. Kou nan la, nou pral nap antre andan media. Ki nou pran media. Ki nou pral pran imaj lan. Map kite imaj lan nan deskripsyon videyo a pou nou ak tout videyo e fe a. Map kite l nan deskripsyon an. M desann ni. Lè nan konde flèch la montre mwen se la m desann ni ok. Nan nan fon ti avanse l. M ap kite link kinemaster an nan deskripsyon an pou nou san watermark. Sa k rele filigram nan. N ap kite l pou ou pou ka telechaje l. Ki nan antre la. Malman pou nou. ka mete sa dwat pou n ka stop li pou l pa deplase lè m desann li ankò lè m fin fè sa m desann li kounya la men n ap antre nan leyò lan e nou prale nan tèks chak kote nou wè flèch la montre nou an se la ke n ap antre la m ap ekri lovenji kreatò ok m ap di ok Apre sa, nou prale nan tèks lan. Nan fon an, nou va chanje l. Nou menm ki yo ta ki pa ta gen fon yo, se la ki yo pral telechaje yo. Kote aplikasyon konte nou an, nan ti boutik lan pou n al telechaje l. Fon yo. N ap jwenn anpil fon pou n ka telechaje. La, mwen fini kounye a la. Mwen fon ti balon ti gwosè. Kounya nap kounya nou pral antre nan animasyon antre a. Nou pral ba nou yon animasyon antre. Kounya nap desen nou va chèche sa ki make drop lan. Kote flèch la montre nou an se li menm ke nap pran. Ok, mwen fon ti avanse l pou mete yon jan ki ki tre slow. Ok, mwen mwen pran 3.0 an. Se sa ki map pran. Kounya mwen avanse l menm longè avèk lòt lan. Mwen avanse l menm longè avèk imaj lan. Vwala kounya. Nou prale play li poun ka wè. Dèke nou fini kounya, nou pral ekspòte l. Wè, kote nou yon ti sin pataje a, se la ke nou ekspòte l. N al ap ekspòte l, mezanmi. Pa bliye envite zanmi w, fanmi w sou chanèl lan, pou yo ka aprann plis. Kote ke nou, kote ke nou poste sou plizyè bagay. Titoryèl, videyo fanni, Ak lòt bagay ankò kap itil ou pou demen. Se la ke m poste. Ke la videyo m nan gentan ekspòte. Nòmalman la jan nap gade an la men li gentan ekspòte. Kounya map tounen. Mwen tounen. Mwen retounen ankò. Sou menm balon ankò, mwen retounen, la m pran 9, 16 lan. Ok, jan ke n te wè an, mwen retounen nan medya ankò. Nan mwen pou va chache videyo e fè a kounya. Ti meni. Jan ke m di nou an, nan jwen link lan nan nan deskripsyon videyo a pou n ka telechaje l. Ok, meni. M ap tounen sou layer lan ankò. M prale nan media lan. M al pran sa, sa ke m te sot ekspòte an. Wè li, video sa m te sot ekspòte a se menm ke m ap pran. Nou pran l kounya la. Nou prale kote nou wè ti kare sa. E n ap pran kare sa ankò. Kout ba la moutre nou an se nou ki n ap pran. La nou fè l plen. Nou desann li. Nya nou prale nan fon ti klike sou li ok nap desann nap desann e padon e pa la padon nap tounen nap desann toujou nap desann e la kote nou wè sim nan monte nou an se la ke nap antre Ok, voilà ke nou antre la. Nan fon ti pey sa pou nou e. Ok, se pa sa ki m bezwen. Ok, sa, se li ki se menm ke nan pran. Meti play la, se menm ke nan pran. Ok, mwen desen ni anko. La, nan fon ti pey pou nou ka we. Normalman, mwen videyo mnen pou ki tan. Ap bagay la, e fèm nan kòmanse fèt. Nan ap koupe dèyè a, tak twòp la nan ap koupe nan nan tisin sizo a, vin kòmanse ap nan mitan, nan koupe l pa dèyè. Te, pati ke m pa bezwen ki devan, nan ap koupe l ankò. Jan ke n di an, tout sa n pa bezwen nan ap koupe l. Nan ap fon ti avanse sa pa dèyè, paske m sot koupe nan sa devan, m fon ti avanse sa dèyè.

Ok Lè fè fin antre nan kouch lan Nap just desann Desann Desann Desann Pou nal chache Efè met la nan doujou Mwen ki pata gen Nap antre nan ti sin Boutik sa pou nal telechaje yo Mwen menm ki fenk gen aplikasyon an tou Nap antre pou nal telechaje yo Pi fasil Ok Nap pran Nap pran sa Se menm ki nap pran Misterieuse lan Nap pran Katriyèm nan

Ok guys. Ok. An ap fon ti pede pou nou e. Ok meni. Zan mi meni. Nan. Nan ap tounen nan le yo la anko. Nan ap tounen nan le yo la. Nan ap antre nan kouch la anko. Ou te la dan. Jou kèm te di an, ou menm ki pa gen yo, fòk wal te le chaje nan ti sin magazen, nan ti sin boutik lan, padon. Map de san, ok, mwen pran sa. A, lumiè lan. Mwen menm ki map pran sa, mwen de san ni. Ok. Fon ti aranjel. Vwala.

Nap pranl. Wi map fon ti virel. Baw. Ok men ni. Normalman. Men video a mezan mi. Nan nou bal peli koun ya. Nou kapab we. Eske nou we. Se tre tre tre fasil. Ok. Mwen ta. Sin ta blan met yon mizik anko. Nan just antre nan si mizik lan. Ok men yo. Gen mizik. Ou men ou men ki pa gen mizik. Wap just al telechaje. E fe avek mizik anko. Ladan yo. Mwen klike sou ti sin plus lan. Ou sa m desen ni pou mizik lan te ka. Enregistre. La men ni lap play la. Lap play. Ebe se konsa mezanmi. Ke n te pote bel efesa pou. Deja, se la ke nap mete yon fen avèk videyo a. E pa bliye patajel, fèl rive lwen. Epi aktive ti klòch la pou pa rate anyen ke nap poste mezanmi. Toujou fè sa, youn ede lòt. Epi nap ekspòtel, nòmalman, poun poul ka anrejistre. Mwen te genl deja. Mèsi.